Onè, mwen se Ben Glinsky, fondatè epi pdg Live Good. Nan 20 dènye ane sa yo, nou te lanse epi dirije kèk nan pwodui ak konpayi ki fè plis siksè nan endistri maketin rezo a. Nou te ede plis ke 100 mil moun nan tout mond lan jenere revni siplemantè lakay yo, peye prèske yon milya dola nan komisyon, epi yo te parèt tout kote, sou entènèt, nan magazin, nan jounal, e menm nan televizyon. Souvan moun yo mande, Kòman konpayi nou yo fè fè siksè pandan plizyè milye lòt te echwe? Repons lan senp, Timing. Idantifye tandans yo nan endistri maketin rezo a, tandans yo nan sosyete a, tandans yo nan ekonomi a ak yon enflasyon ki pi wo ke jamè. Pri gaz la ap monte, sa ki fè bil kouran an, pèman ipotèk ak lwaye yo monte. Epi, vwayaj yo vin pi chè. Moun yo ap chèche yon fason pou yo ka ekonomize lajan san yo pa konpwomèt kalite a. Akoz sa, endistri maketin rezo a nan yon moman kote gwo chanjman ap fèt. Pwodui yo ap vin pi chè chak jou pou konpayi yo ka peye gwo komisyon ak plan reminerasyon. Men, konsomatè yo pa achte pwodui ki chè ankò. Yo plis chèche pwodui ki ofri yon pi bon rapò kalite-pri. Se pou sa, modèl sa a, pa koresponn ak objektif endistri a. An reyalite, si w ap gade kèk nan pi gwo konpayi nan endistri maketin rezo a tankou Herbalife, Usana ak Nu Skin, revni yo an bès de 20 pousan depi yon lane de sa. Ebyen, revni konpayi yo tankou Walmart ak Costco ogmante de 9 pousan a 12 pousan. Daprè direktè maketin rezo nou an, Noder Kazan, zafè vann pwodui tèt nèg pou yon pòsyon moun ki nan tèt yon biznis ka vin rich la, sa fini. Se poutèt sa nou te kreye Live Good. Gras ak kolaborasyon kèk ekspè nan sante ak byennèt ekstraòdinè, Ryan ak Lisa Goodkin. Nou te kreye yon gam nan sipleman nitrisyonèl yo ki gen pi bon kalite sou planèt la ke moun yo bezwen, epi nou fè yo disponib pou yon pri ki 75 pousan enferyè de sa lòt konpayi yo ap chaje pou pwodui ki gen kalite ki pi ba. Pran Superwells Organic nou yo pa egzanp. Se pwobableman pi bon pwodui sante kadyovaskilè yo janm kreye.

Pa sèlman sa, men chak grenn nan pwodui nou yo ki gen pi bon kalite vini ak yon garanti ranbousman total de 90 jou pou yon boutèy vid. Si ou pa vrèman renmen youn nan pwodui Liv Goud yo ke ou ta kòmande, w ap jis voye boutèy vid la tounen epi n ap ranbouse w tout kòb ou san poze kesyon. Kidonk, kisa sa yo vle di pou ou? Anplis genyen plizyè pwodui k ap vann pou kont yo nan yon konpayi ki byen adapte l ak evolisyon sou mache a, Nou ba w tout zouti yo, sistèm, sit entènèt, videyo, fòmasyon, ak tout sa ou bezwen pou ede w fè plis lajan pi fasil, epi pi vit pase nenpòt lòt konpayi nan endistri a. An reyalite, videyo sa ke ou ap gade kounya fè pati sistèm maketing ki pi fò nan endistri a. ki baze sou yon Power Line ki pèmèt ou rezève yon pozisyon tanporè gratis nan konpayi nou an anvan menm ou pran desizyon pou w kòmanse. Sa vle di, lè ou antre non ou ak imèl ou sou paj sa, nou pral imedyatman rezève yon pozisyon pou ou epi montre ou tout moun ki fè menm bagay apre w lè yo mete yo anba ou nan Power Line nan. Kounye a, chak jedi swa, se jou limit pou bloke pozisyon w lan oswa rate l. Chak moun ki bloke pozisyon yo lè yo vin manm Live Good ak sèlman 9,95 dola pa mwa, plis yon sèl frè enskripsyon afilye de 40 dola, monte nan tèt power line lan, pi wo pase tout moun ki ap tann. Moun sa yo plase nan matris 2 fwa 14 nou an ki oblije ranpli vit, Anvan tout moun ki anba l yo nan pawòl line nan. Se konsa chak moun pozisyone yo nan matris la nan pozisyon ki pi wo ki disponib parapò ak moun ki te envite yo a. Lè w se yon manm nan Live Good, ou pral ekonomize jiska 75 pousan sou sipleman nitrisyonèl ki gen pi bon kalite sou planèt la pou kenbe ou menm ak fanmi w an sante. E si ou rive plase kèk moun anba w nan matris la epi ou fè kèk santèn dola siplemantè chak mwa oswa kèk milye dola siplemantè chak mwa, sa pi bon. Fason plan konpansasyon nou an fonksyone, ou gen potansyèl pou fè plis pase 2 mil dola pa mwa nan matris lan san w pa janm gen pou enskri yon grenn moun. E si ou chwazi pataje pwodui Opòtinite Liv Goodyo ak lòt moun, ou ka fè plis toujou. An reyalite, ak bonis korespondans nou yo, lè w senpman enskri yon grenn moun, ou double potansyèl pou ou fè lajan. Avèk plizyè milyon moun k ap antre nan Liv Good nan 24 pwochen mwa k ap vini la yo, Sèl kote yo ka ale nan matris lan, se anba moun ki te la deja yo. Donk, pi bonè ou bloke pozisyon ou, pi wo ou plase nan matris la. Kidonk, ranpli fòm nan bò dwat la, epi li pral pran w yon ti tan pou wè poukisa yo rele Live Good konpayi ki pi eksitan nan endistri a. Nou pral wè w nan somè a.